Hi guys it's Lady ki tounen anko avek yon lot video pou ou Video jodi a se yon story time So yeah Video jodi a se yon story time kote m pral rakonte nou jan nou wè nan tit la koman yo te kenbe m ki tap fè seks a mennaj mwen epi granmoun nan manke endispoze sou kont li Ok si nou renmen ide video a pa bliye banm on like silvouplè share video a pou nou pou on lòt moun ka wèl patajel avèk on fanmi w on zanmi w pa bliye kite on kòmantè ok atlou ou fèm ri bebe banm yon lè jous mwen ok bon m rantre nan vif sijè a men kòman sa te rive timoun ok. Te gon chepena bò lakay mwen. Te gon chepena tankou la kòman m ta di sa ki te konn kòmanse 5 è konsa depi l fè 5 è yo kòmanse met bagay yo devan menm lè poko gen match epi ap pase mizik bagay but sou do kay pa m nan do kay pa m nan te tèlman laj kote m te rete a e la pi fò moun te renmen moute paske non sèlman li e li k bay pi bèl vue. ki genyen pou gade match kap pase a, meye li k pi laj tou tankou la e li ki gen plis espas pou moun kanpe e anplis se la yo te konn mete sistèm son an. Donk nou menm ki wè gen chanpyona bagay tout moun moute do kay tout moun ap gade chanpyona bagay genlè m pa konnen se afè nou bak m pa konnen jan yo konn di l la nou santi tankou la pa gen granmoun. e tankou la vwa a lib nou santi chèn nou kòmanse bagay nou al pale sou do kay la nap pale nap bay blag nap ou konnen nap nou gentan ou konprann nap pale nap pale de sèks de lòt bagay tou sa nap fè ti mo ti bagay but lè nou wè kote nou ye a twòp moun ap moute desann moute desann. Nou pa ka al lakay li, paske gen moun lakay li, men lakay mwen tou nou, nou pa ka pran risk pou, pou n al fè sa lakay mwen, paske menm lè tout moun soti ap gade chanpyona a nenpòt ki moman on moun ka desann, on moun ka vin chèche yon bagay and m te gentan rakonte nou nan premye videyo a deja ke yo pat vle l vin lakay paske yo te kenbe l ki tap souse tete m. Enben nou te trè dezòd nan epòk sa ok. Lè Nou wè pa gen lòt inisyativ bagay li kòmanse boom fè ti karese ti bagay but m di koridò men se kay la kay la gen yon ti pati gen yon ti espas ki separe kay pa nou an avèk kay ki pa dèyè nou an men ti espas sa piti tankou la nan nivo sa men li konsidere yon koridò men koridò e pa koridò tankou la. Tout moun ap pase ladann tout moun bagay. Se koridò tankou la nou 2 ki nan kay la itilize. Se nou menm ki nan pati kay kote m te rete a avèk yon lòt dam ki yon ti jan aje ki rete nan pati dèyè a. Kounya na li gen tan ap kòmanse bagay mwen tout sa, eksite m patati patata. Lè nou wè nou yon ti jan twò pre nan koridò a nenpòt depi moun nan li desann li mèt poko avanse nan koridò a lap wè nou ale nan fon koridò a epi li te fè nwa tou li pat fè nwa egzajereman but li te li te fè nwa tankou nan yon sans gon ti kòm te gen limyè devan akoz chanpyona a gon ti ekla ki bat but te fè nwa kanmenm paske pat gen kouran men si yon moun ap parèt lap wè gon mouvman paske limyè chanpyona a bat sou sou. koridò a. Pou nal kòmanse fè ak li bagay, li desann pantalon l, but bon chans pou mwen m potko desann afè pa m, li desann pantalon l, apèn ke li pral manyen m bagay pou li desann rad mwen, m pa sonje ki rad ki te sou mwen non, m pa sonje ki rad ki te sou mwen, men apèn li pral fè. Li pral fè sal dwe fè tankou lap desann bay mwen pou nou regle koze tou. Dam nan desann, gèlè li te sou ak dlo byen mpa konn sal te genyen li desann, pral tonbe sou li, pantalonl desann epi mwen menm ki nan koridò a avèl ki ta pral regle afè nou. Ohh! Fi sa fè skandal nan kèm map di w sa oh Jezi silvouplè fè fi a pa pale fò pou moun lakay mwen pa konnen, fè fi a pa al di bagay sa Ou byen pou fi a pa pale nap bat poun tanperel men fi a gentan ap fè bri ohh nap tiyem nan kay sa ok al vin fèm sote nou nan ou fè nwa nap vin regle afè nou an sim bezwen al fè afè nou al fèl lwen bagay ohh chen an pran chat la al kisa al kisa bebe mpa sonje bay la byen ou pa konnen bagay la bebe. M pa konn pwovèb la byen. Chyen an kouri chat la. M pa sonje kòman l te di bagay li a. Epi, li twou sa, o n ap touye l. O fò l pot granmoun nou plet pou nou, bagay, gad kote nou vin ap regle afè nou. O n ap, nou soti pou nou fè l fè kè nan kay la, bagay, o, li san lè endispoze sou kont nou, bagay. Kounya on sèl bagay ki nan tèt mwen oh piga fi a pale trò fò pou moun lakay mwen pa konnen men bon chans pou mwen fi a pale fò men avè nou lap pale fò men moun ki deyò tankou la ki depase koulwa a oubyen ki anlè do kay pap ka tande paske gen son bagay la kounya lap fè bri men te gon lòt dam nou menm nou pat konn sa dam nan pat al nan pil bagay chanpyona li menm li genlè pa renmen bagay sa yo li te rete nan kay la kounya e li menm ki tandel kap pede bagay kap di konsa oh nap touyem nan kay la nap fèm sesi nap fèm sela epi dam nan soti ep li pa soti nèt non li di moni oh m pa dwe site non moun nan map koupe sa li di entèl sa w gen la w fè bri konsa li di apa timoun yo la kap bay kou nan mwen menm premye bagay ki pase nan tèt mwen m te gen yon zòrye ki te tonbe depi nan aprè midi ki te tonbe nan koulwa pandan m te sou do kay la m tap jwe m pat janm al pran zòrye a kounya Premye lide k pase nan tèt mwen e di ke yon zorye n ap chèche se yon bagay ke sa l panse a e pa sa. Paske li ka bèdè di sa paske li konnen mennaj nou ye bòt li pa kenbe nou k ap fè anyen. Sof ke endividi a te gentan gen pantalon ki desann bòt li te gentan kouri moute l paske pantalon an pa t twò desann tou. Sa vle di li desann men li pa desann tankou yon bagay ki a mwatye. Nou konprann lè yon bagay n ap vòlè. Kounya li te gentan moute bay li byen vit. Tout sa. Epi m kouri di dam nan kon sa, non, se yon zògyen k tonbe la, ou konnen l fè nwa, n ap pede chèche l bagay. Nou te gen yon ti, nou te gen yon tele, yon ti, yon telefòn ede m peze. Li tankou la yon ti ede m peze yo, ansyen telefòn yo. Kounye a nou pran l, nou limen ti flach la, li menm ankò ban nou, ban nou, lè telefòn, lè n gade n wè ti telefòn nan pa gen chaj, li menm ankò ban nou flach pou nou klere. Men, li, e yon granmoun li ye, li gentan sou men li, li gentan konnen se yon pawòl nou ba li. Bon Li pase sou sa Lianne ban nou telefòn nan nou klere nou pran bagay la kounya mwen menm avèk DK nou moute sou sou do kay la kounya nal pale de sa kote nou fè sa sa kap pase si lal di sa si lal di men nou tap fè dezòd nan koulwa bagay si lal pote plent pou nou nap reflechi men tout reflechi nap reflechi a nou ale pami kote moun pami moun ki ap gade chanpyona a nou al gade nòm nou chita nòmal bò kote yo nap pale nap pale bagay la epi nan kèm tout pandan lap pale bagay la map pede veye si dam nan pap moute oubyen sil pap vin rele matant li li pa vin rele matant li timoun yo apou yon 2 semèn konsa mal tande. Te gen yon zanmim ki te rete lakay yo a zanmi an toujou li toujou vin lakay mwen an bò te lakay yo al rete sa vle di tankou yon vwazin ki prèske fanmi. Telman nou alèz avèl li vini li dim ke e entèl tal rakonte matant li kel te kenbe nou ki tap fè sèks nan koulwa ken tap fè dezòd nan koulwa li ale men dam nan rakonte sa e matant ti dam di nou ki rete nan ki rete nan kay la preske tout sa se fanmi nou an kounal di nou sa e vin e lakay li te vini. Pou li te vin rakonte matant li tout bagay sa e sak fèl konnen. Mwen tap sezi m di konsa bon si lap rakonte matant ti dam nan sa eske li pap rakonte matant mwen sa tou bagay men matant mwen tèlman son moun ki ta renmen kenbe bagay pou li m imajine ke sil te dil sa li tap pale sa lakay la li tap di sa kanmèm menm jan lèl te lèl te jwenn e endividi a ki tap souse kotem nan li te di sa donk menm jan li tap di sa tou donk m gen enpresyon li pat janm dil sa. Ou byen, m pa konnen si matant mwen te bann m te bay vag paske li gentan konnen mennaj li pa ka fè anyen pou sa ankò. Men, m sur a 70 pousan ke l pa t di sa. Men, menm si l pa di matant mwen sa, li t al di matant ti dam nan sa. Paske ti dam nan te vin di nou sa. Donk e konsa, n al eseye fè dezòd kote nou pa dwe fè dezòd. Epi, yo gaye zen an nan men nou. Donk. Wi. Gen lè sa ti moun m te pè. M te pè anpil, m pap ban n manti. M konnen nou pral di m sa chak lè bagay sa yo rive m ap di m te pè but m te ka pa fè l. Men, sa ke m te pè jou swa sa e paske se pa yon moun ki nan fanmi m youn epi fi a m pa konn si l t malad ou pa, m pa konn si l fè kè ou pa, fi a al tonbe sou nou k ap fè bagay sa yo. Ou konnen kòman granmoun ye, granmoun toujou vle, tankou la granmoun toujou stupide. bay e premye sa fi a di fi a di yo sa oh nap touyem nan kay la nap fèm fè kè nap fèm paka rete nan kay la oh fòm kite kay la paske nap fèm paka viv oh gadon fènwa nou vin plake kò nou ladann tout sa m tèlman sezi m kouri ale m bay istwa map bay ki gen rapò a zòrye a l pote nou flash ki pranl epi aprè yon pil tan mal konnen li tal di konpatriyòt li sa l tal rakonte yon matin. Kounya mwen depim wè fi a m pa bagay pou jis m kite kay la depim wè fi a tankou la m on ti jan dwòl e mennaj lan tou lè li avèm li menm li pa dwòl non kote gason men lè li avèm tankou la depim wè fi a parèt e pandan l ta pral bo m fon ti pouse l aprè sa m bo l paske m vin santi tankou la ou pa konn wè lè w pè lè w pè on moun paske w konnen ou te fon bagay e konsa m te pè fi a paske m konnen kisa m te fè a M konnen l pat pote plent pou mwen osinon m konnen m pat konnen m pa konnen but m konnen l pat pote plent pou mwen men m di ok depi m wè fi sa gen de bagay m pap fè bagay pou m pa eksite l pou l pa al pote plent pou nou epi men li tonbe sou mwen bagay so m te kontan rakonte nou ti istwa sa paske m wè dènye fwa nou te renmen l nou banm plis ke 1500 view ok m ta swete video sa fè plis view ke m pat panse and ankò yn fwa pa bliye like. Abòne, pataje, kòmante epi nap wè nan yon lòt video peace.